Woy gad yon peyi san kilòt. Ou mèt pale fò. Desann pantalon w, desann pantalon w. M san kilòt. Bonjou bonswa tout moun se zanmi paw la lobsenta ki tounen lakay ou ansanm avèk yon videyo pou ou videyo jodia se yon challenge challenge jodia se verite ou defi ahahahha verite ou defi nou gen la avè nou la guys. Esans. E nou genyen sitwon. Nou genyen. Ou kwè m kapab? Nou genyen. Ketchup.
Nou genyen. Poud.
Poud bebe.
Poud bebe. Depi w wè poud bebe ou gentan konnen pral gen madigra la. Ret branche. Avan nou kòmanse pa bliye abòne a chanèl la, peze ti klòch notifikasyon an pou pa rate chak lè nou lage yon videyo and then like, kite yon kòmantè pou w di sa w panse. N ap kòmanse baww. Ok Stay, m ap poze avan oubyen w ap poze avan? W ap poze m avan. Aww.

Eske ou poko twonpe mari w?
Non. Non. Non. Verite ou defi?
Verite.
A ki laj ou kreve? Pa bay manti non. Ale ale pale cho pale cho. Kenzan ou sur kenzan? Ou pa bay manti. Sou bay manti map bon ti poud wi ok ok a 15 ans an ale.
Verite ou defi. Verite. Ou pa vle pran defi yo menm. Sa defi fè. An ale non.

Ou konn pa nan egzamen w deja? Nan egzamen w tankou nèg la te gen dwa a zanmi w, ex zanmi w oubyen mennaj zanmi w?
No.
Ok. Men m konn ba zanmi m mennaj mwen. Ou bay zanmi w mennaj ou te avè l? Koman sa pase? Eske zanmi sa a. Yo toujou rete, yo renmen tout bagay. Yo fè yo fè tan ansanm wi. Yo fè tan ansanm.
Ay Dios mio. Guys Si nou ta renmen pou Sthéo vin an Sarah ansanm avèk istwa sa pou nou paske m trouve son bagay grav epi nap renmenl tou pa ezite. Di sa nan comment below guys bl paske bagay sa grav m paka gen yon nèg m te avèl pou m bay zanmi m ni mwen menm tou m mare ka zanmi an pou zanmi m ban m yon nèg si w te avèl si w te avèl si l te bon pou ou tap ret avèl si nou vle pou stery vin ansanm avèk story time nan pou nou padon guys di sa nan comment ok di sa nan comment ok nou pap kanpe twòp pase. Se pat sa mwen te vin fè. Verite ou defi? Verite.
Poze vre. Oho! Gade tout ton pran. M ap elimine kesyon nan m pran an. Eske ou fè lesbyèn deja? Lesbyèn.
Wi.
Ou koupe ak fi parèy ou deja. Plumen wi.
Pou m bay fi a souse pou bouboun mwen wi. Bouboun pa m nan wi. Dò dò dò. Non non non m poko fè sa. M poko fè sa men m pa kont yon moun ki fè l. Paske yo di m. Li pa mal ditou. M pa fè l non guys. M pa fè l konnen non. M pa fè l men m pa kont yon moun ki fè l paske moun nan gen desizyon pa l. Li gen opsyon pal li gen chwa pal and then men menm m gen pam ok epi tou pa janm di jamè nan lavi menm ke bagay la te grav jan l te grav pa janm di jamè paske w pa janm konnen ok e ou ou fè l deja? Non.
Bay vérité wi. Mwen pa vle. Ou pa eseye menm ou ti vwa.

Ok men si li bo ou guys si moun nan bo ou ou gentan pouse l koman ou fè gentan konnen ke ou pa santi yon sansasyon. Non paske sim te vle m tap asepte l boum toujou men sim pouse l sa kem pa vle.
Ou poko souse bouboun ou? Non. Li poko souse bouboun ou? Non. Ok. M pa renmen sa ditou. Ok an ale.
Poutan m plen zanmi m kisa ou wè sa ka rive m ok ann ale guys m pa ka fè stupid ankò pitit mwen leve ok ann ale.
Verite ou defi?
Defi.
Desann pantalon w montre moun yo tout dèyè w nèt ak kilòt ki sou ou a. Tout dèyè w. Tout dèyè m nèt.
A ben ok. Pantalon w pa ka desann l se ou ou wè ki jan pantalon an fèt. Ou pa pou etire l.
Ou pa pou etire l. Oubyen si w pa vle, w ap bon grenn di.

Ou pa konnen m pa konnen. Ann ale.
Ann ale tout paw.
Vérité ou defen. Vérité. Poukisa w fè sene?
Ouff! Paske m renmen l. M renmen l, s on bagay m te konn toujou vle fè, ok. M te konn toujou vle fè l depi lè m te tou piti. Depi m wè moun fè l, m santi Guys depi nou gen timoun an nou wèl vle fon bagay nan piti nou pa bezwen bat kò non se li la fè imedyatman m fin pèse nen m zanno sa gen 2 zan non tou nen m la jan nou wè zanno a ye la m tou mete zanno a m tou met kite zanno a la la la guys paske m renmen l anpil anpil anpil m renmen nen pèse anpil son bagay grav.

Ah oh Ban m kafe pou ou? Ban m magi, ban m yon lòt bagay. Non, pran, pran ze a, bebe ze a la initil, pran, pran, pran ze a. Pran ze a rapid kase l konsa, komm. Ale, ale, ale, ale. Sèl bout anndan an m ap kase epi dja. W ap kase w ap vide l nan gòj ou. Non, m p ap.
Rapid!
Komm. Ban m kase pou ou. Ouvè bouch ou.

Sou pa bo lap pran yon lòt ankò. Bwè sou aprè lap pran yon lòt ankò. Stessie se sèl pou mi guys. Stessie sòt vomi guys. Stessie sòt vomi. Steyou sòt vomi. Li vomi li vomi ah ah. M te dwe moutre nou lè lap vomi an wi. Nou we kay si.
Nèg izi a sou tout rad mwen.
Bon ben se sa. Boom! Si w renmen sa m sot fè Steyou a la pa ezite bay yon like, bay pous la si w poko abòne abòne wi paske pral gen plis bagay cheri doudou m. Ann ale.

Gade sa nou fè m.
Ay. Ann kontinye, ann kontinye. Verite ou defi.
Verite. Ou pran trop verite. Verite a bout. Pati verite a bout. Se 5 verite li te ye verite a gentan fini. Verite a gentan fini.

Sa ki la Ya manke A byen nap fini Nap fini la Ebyen se la nou arive mete fen nan video a Si w renmen ti tèt video sa pa ezite di nou pou nou fè plis pou ou toujou Nap tounin back Stay you and love Senta Bye guys bye